ki kraze Rutshelle Guillaume deja. Wè haha vwala wè haha se pa li komanse bat bravo non wè. Gade gade
ansyen top ten yo nou potko janm bay sa. Nou te kite vyann kochon ap rasi. Nou te kite kremas la ap rasi pou nou te jwenn bon bagay. Kwè jan lè Wenzor konn di.

BET, BET, Chif 2, Demokrasi, an kreyòl. Ep fò di to be continue an. To be continue de long sa wi. De long sa. Nimewo m se 48 85 87 14. Degaje nou rele m. Facebook mwen se Yak Jean Rene. M pa gen lòt ankò. Bon, men verite a. Madi 4 jiyè, ou konn pou sa m rete sou li, sa se yon bonm li ye. Wè, fini mwen.
Madi 4 jiyè 2017, demokrasi men top ten. 10 nèg ki kraze Rutshelle Guillaume deja. Wè, wè. Yo pot ko janm bay sa. Wè, fini. Al verifye pou wè.
Nou pa bay bouyon rechofe. Premyèman, nan Disney ki kraze Rutshelle Guillaume deja. Katalòg nèg bòn. Wè, katalòg, wè.
Katalòg papa m. Katalòg kraze Rutshelle deja. Men li kraze l men l te renmen avè l. Men katalòg.
Lè sa a l t ap vann pen Okap. Pen. Panye pen l te konn sou tèt li. Ou tou wè bagay yo nan tèt li. Pen an tou cho. Gade eta cheve l. Pen an tou cho. Wè fini wè.
Gade cheve l. Sa kraze Rutshelle deja. Wè. Lontan lè w te fè sa yo te di w fè kwatyòkò.

Fini. Ay lè sa Chopel Boy. E Rutshelle li di bay Ayiti anko. Wi e Rutshelle li di sa. Wè Rutshelle. Chopel Boy m pral baw wi. Lè sa l fèk jwenn yon ti djòb Cash for Rock 20 dola pa jou. Wè. Chopel Boy. Cash for Rock 20 dola pa jou. Anndan nan 93 la l t ap kraze yon lekòl. Wè. M pral baw kote Chopel Boy te abite. Wi. Lè sa Chopel Boy te abite. Li pa t site Lesko non. Li te nan ri 7. Tou moute bò Unibank lan. Men an Unibank lan.

Linèt la pou wè. Wa di nèg ki pral peze fè nan GS. Tout kò l se fè. Wi, dè do l la. Wi, ou pa wè anlè tèt la. Se w nan kay Galata l rete. Wè. Gade kò l pou wè. Wè.
Kò l plen ekritik. Wè adwaz timoun pran lamenm leson. Jòf fòkè!
Fini, wè. Bon, wè. Sizyèm.
Wè.
Nèg ki kraze Rutshelle deja. Fini, wè.
Stéphane Vincent wè Stéphane Vincent wè sa men li papa wè men Stéphane papa wè men Stéphane papa wè sa Stéphane ki te pran pòz antreprenè l wè bagay papa wè men ni ou fin fon kòb nan Miami epi ou rete ou fin gaspiye l la ou gaspiye l kijan sa ye fanm ou doun non ou pa pran nonm sa ou di konsa o non m renmen fanm nan bagay gade fanm nan fò wè pa konn ou konnen janm pa konnen.

Hein kounye a tonton lago ou pa wè yo pran Roody a yo pran Roody a ba Rutshelle ou pa wè Ginosèp ka a ti napkin kap retire dlo nan je Stéphane wè lè Rutshelle fin kitel la wè men oh nan pral wè se pa kraze yo te krazel se jis renmen ou pa ka di kraze sa pa renmen renmen pa fèt konsa renmen se renmen pro e eme proche eme swa menm sa pat renmen oh ke renmen ye ou menm an men se konsa ye a Dimitri ou mèt ranje kòw kanarou pral kraze fini wè wè wè wè wè kanarou pral kraze gade ou menm wè kiyès ki konbyen moun ki kraze ou.

Fanm lèl pran lwa papa. Li pa bezwen konn nèg non papa. Gen nèg ki miyò men Moïse Jean Charles la. Ah sa la Richel la ou rate.
Bon mèt bravo ou pral jwenn lòt bagay toujou. Ou pral jwenn lòt bagay toujou wi fini. Nevyèm nèg ki kraze Richel deja.
Wè fini wè. Bat bravo pou li. Tann nou. Wè wè.
Pou di wood boy.